Bonjour, bonsoir tout moun. Sa pral depan de a ki lè ou byen ki kote ou menm wap gade video nou yo. Byen vini yon lòt fwa ankò sou chanèl pa w la, chanèl Andy le Patriote. Jodi a nou pa pral mennen w fè okenn dekouvèt. Men, nou mwen vin prezante, mwen vin montre w jaden pa m, jaden ke m fè. Tout jèn Nan Kanperen, spesyalman la kote nou ye la nan komin nan lokalite Chantiyi, se toujou avèk plezi. Depi ou poko travay tè, e kòm si ou pa jèn nan kominote a. Alò, mwen menm Andy Le Patriote, se avèk anpil plezi ke m vin montre w jodi a jaden ke m antreprann. Nou sonje ke m te fè yon videyo mwen te mwen t ap simen yon bètrav. Malerezman, plan bètrav sa a ke m t ap simen an ki te rive pèdi, e akoz lapli, anpil lapli, yon bagay ki pè lapli ke l te ye, ebyen, mwen te rekòmanse. Se sa k fè m ap toujou di, lè w pran yon so, pa dekouraje. Releve, rekanpe, regoumen. Mwen resimen, mwen simen berejèn, alò mwen pral plante berejèn sa jodi a. Ebyen, ann ale, nou pral wè ansanm avè m kòman travay sa fèt. Ann ale. Ya, la nou nan pepinyè berejèn nan. Alò, mwen pa pou kont mwen, mwen gen plizyè moun ki vin ede mwen. Sepandan, mwen m ap rache plan pou yo. Wè, sa a nou gen, nou anfas yon plan berejèn. Tout moun kapab di, o, gade yon bèl ti plan, yon bagay, li sanble ak tabak, li sanble ak anpil lòt bagay. Men, se yon plan berejèn ki bèl konsa, gason m. Ebyen. La, m panse ke pou w fè yon plan berejèn konsa, sa ap pran anviwon, anviwon yon mwa. Anviwon yon mwa pou m fè l. Mwen prepare tè mwen kòrèkteman. Mwen ajoute yon ti konpòs ladan li pou fè l rich. Mwen simen plan berejèn mwen, mwen kouvri l. Etan done l te fè cho anpil, mwen te kouvri l avèk pay tou pou l te ka kenbe imidite. Men lojikman. Ou gen dwa pa mete pay sou li. Paske l ap toujou leve kanmenm. Men pou l te ka leve pi vit, mwen te mete pay. Apre sa, mwen mouye l. Se yon bagay ki mande tan tou, mande sakrifis. Ilèvre ke m se yon moun ki gen yon ti jan, ki ak ou detan. Men, pou afè jaden m, frè m, m pa bezwen di w, m pa bezwen konn di w. Mwen renmen pèdi tanm pou jadenm. Mwen mouye jad pepinyèm a tan, wap wè kel bèl, mwen flite, mwen aspèje li, mwen mete pwodwi ankò pwodwi chimik ladan li pou fèl grandi. Bon, la kounye a nap plante berejèn nan. Mwen panse ke rete sou tout videyo a, wap wè, aprann ansanm avèk mwen kòman ou kapab plante berejèn. Se pa yon bagay ki difisil ditou, yon ti kras moun ke ou genyen. sifi pou plante yon gwo jaden berejèn. Nou pral rete ansanm avèw, nou pral wè ki kantite berejèn Andy le patriote plante e konbyen, bon, m panse ke m p ap di nou konbyen m ap bezwen pou m depanse pou m fè l. Sa rete a preske pèsonèl. Nan yon lòt videyo, lè m vin prezante nou jaden an, lè jaden an bèl, m ap ka di nou men konbyen mwen depanse, men konbyen m itilize pou m fè jaden, pou m fè jaden sa, men konbyen tou ke m petèt mwen kapab fè si posib nan jaden berejèn mwen an. Ebyen. La a, n ap wè ke m ap rache. Ou wè, si tout bagay ki fèt la nan jaden, se yon bagay ki mande anpil pwofesyonalis, paske w ap wè ke m ap rache berejèn nan, men ti piti yo, m fè yon jan ke m kite ti piti yo. Mwen pa pran ti piti yo. Pou yo menm, yo kapab regrandi ankò apre 2 jou la a, w ap wè yo gwo ankò pou m kapab plante. La nou m panse ke nou tout nou wè sa se pepinyè berejèn nan. Si kameraman nan fon kout kamera pi wo wap wè moun ki vin edem plante berejèn pam nan. Nou konnen ke travay yo se konsa yo fèt. Se youn youn soutni lòt, youn ede lòt. Konsa lè moun nan vini vini edew ou gendwa satisfèl ou ka bal bal ti ti satisfaksyon jis pou lal. Si l sot deyò, l bezwen manje yon pen pou l ka manje l. Men, se yon èd ke l ye. Paske w pap ka peye moun nan kouraj li vre. Mwen toujou di nou sa ke lè ou wè yon moun vin fè yon aktivite avè w, ou menm jèn k ap gade videyo a, se pa paske ou ba l yon ti monnen pou konprann se peye ou peye l, non. Ou, ou ba l yon renimerasyon pou sa ke l fè a. Men, moun pa konn peye moun fòs yo. Paske, ou te gen dwa avèk lajan nan men w, Si w pa respekte moun, ou pa janm jwenn moun pou travay pou ou. Se konsa l toujou ye. Mwen nan kominote kote m ap viv la se sa l ye. Lajan ka nan men w la, w ap wè lajan nan men w, w ap chèche moun, moun nan yo la yo pa vle travay pou ou. Paske ou manke moun nan respè. Se sa k fè mwen toujou sijere jèn yo, premyèman, Se respekte moun kap travay avèw dabò. Apre sa, tout lòt bagay ap vini. Konsa tou gen dwa wè ou pa gen yon goud nan men w, jèn nan di a entèl an dik se yon bon moun, an di se yon bon moun oubyen entèl se yon bon moun, map travay avèl la dwe m. Paske ou respekte moun. Men poutan gen yon lòt moun gen dwa ak lajan nan men l, li pa ka jwenn moun. Sa se lwa nati la ke l ye. Ann rete avè m sou tout videyo a, nou pral wè kòman nou kapab pike berejèn. Talè m pral montre nou, paske Andy pral pike tou. Andy pral pike berejèn tou. La m gen moun k ap pike tou berejèn nan, paske fò w fè tou. Men ou gen dwa pa fè tou wi. Men, li pi bon lè w ap plante ak plizyè moun pou gen tou, paske men tout moun pa menm. Gen moun ki pral eseye mete l pi pre ke yon lòt, men ou fò w fè tou. Tout moun mete l, tout moun mete chak pye yo nan yon tou. Panse ke se konsa l ap mye. Nou prale ansanm avèk mwen, nou pral wè kòman Andy ap. pike berejèn. Men avan m avanse kite m ankouraje chak jèn ayisyen k ap gade m, chèche yon bagay ke w fè, evre w nan yon domèn. M pa di se nan agrikilti, ou gen dwa pa konn travay tè, oubyen ou pa gen mwayen pou travay tè, oubyen ou pa gen tè a pou w travay, men chèche yon lòt aktivite ke w fè. Paske lè w pa fè anyen ditou nan yon lokalite, chak sa k pase mal nan lokalite a, Premye moun yo sible se ou menm. Paske ou chita w pap fè anyen, ou chita nan jwe, nan griyen dan. Men lè w ap travay, m panse ke tout sosyete a wè w de yon lòt èy. Se sa k fè m ankouraje chak grenn moun k ap gade videyo a, sitou jenès ayisyèn nan, mete men nou nan pat la. Travay! Travay se libète, an nou travay! Ou kapab wè mandan w ap travay kò w sal, men ou pap rete sal toutan. Gen yon zanmi m ki toujou di m ti mo sa a, m ap repete l, W ap wè ke jounen jodi a la, pye m nan labou, tèt mwen nan inivèsite. Nou konprann sa? Paske, se vre mwen nan labou a, men m pap ret nan labou a. Mwen gen lòt bagay ke m ka fè. Soti m soti nan labou a la, lè m fin benyen m mete lòt rad sou mwen, mwen gen dwa pral lekòl, mwen gen dwa pral nan inivèsite, mwen gen dwa pral aprann, mwen gen dwa pral anseye elèv tou. Ou konprann sa? Sa vle di, lefètke ou ap travay, nan moman w ap travay la ou sal, men gen yon jou w ap jwenn satisfaksyon. Se sa k fè m ankouraje chak grenn Ayisyen, an nou travay. Mesye vin pran plan la non. Vin pran plan nou met vin pran plan tou rache la konprann se sak fè map ankouraje chak grenn ayisyen pou yo travay latè travay latè se freo met pran plan tou rache travay latè se libète travay bay satisfaksyon anndan travay la nap jwenn nou kapab jwenn mwayen pou soutni tèt ou soutni bezwen fanmiw soutni bezwen paw konsa ou pap tann yon moun ki ap diw monchè map baw 20 map baw 30 map baw 40 map baw 50 jiskaske map baw 100 200 dola men wap gentan ka jwenn li se vre m pa di moun pa konn pa bezwen lajan men omwen premye pa ou dwe ka fèl poukont ou sa se premye bagay ou dwe konnen kòm jèn ou dwe gen pouvwa dacha lè ou wè ou pa gen pouvwa dacha se yon pwoblèm ke l ye ou wè bagay la lè ou ta manje l Ou pa gen mwayen nan men w pou achte l, humm, li rete. Men poutan si w travay, ou gen ti kòb nan men w, ou achte sa w vle, ou manje sa w vle, lè w vle. Panse ke se byen. E menm si w jèn tou, ou poko gen responsabilite, ou pako gen madanm, ou pako gen pitit, li bon ke w travay. Paske lè w travay, w ap fè afè w poukont ou. achte sa w bezwen pou kont ou, ou gen plis respè menm devan je paran w. M klè nan sa m di w la. Paran w pa ba w menm tretman avèk yon moun ki ret sou kont li, paske ou menm w ap souke kò w, w ap wè bagay yo yon lòt fason. M panse ke nou prale ansanm avèk mwen, nou pral gade kòman m kapab, kòman n ap pike berejèn nan, kòman n ap mete pye berejèn yo nan tè. E, men avan n ale, kite m di w ke nou nan yon peryòd la kote majorite tè yo rete atè, yo pa travay paske li fè cho anpil. vin fè sa koz moun yo pa tèlman travay e sitou avèk defisi ke nou sot pran nan jaden ke n sot fè yo kòm nou te wè deja nan premye videyo jaden ke m fè e m panse ke moun yo tou yo yon ti jan di ok avèk chalè a m pa pral twò envesti nan tè a men mwen menm pèsonèlman mwen di ok banm pran yon chans avèk yon jaden ki pa twò pè chalè etan done m ap jwenn ti dlo kanal la pou m pase ladan li mwen panse ke l ap bon pou mwen, mwen di ok banm pran chans mwen, letan ke, otan ke m pa fè anyen, tout vakans lan ma jwenn sa m anmize, m pa vle rete san fè anyen, e m pa abitye rete san fè anyen, ale nou pral ansanm avèk mwen, nou pral, m pral montre nou kòman nap, nap kapab pike berejèn nan, men map di nou ke travay se pi bon bagay yon moun te kapab fè, chak lè wap travay li bon pou ou anpil kòm mwen toujou di. Nan tout domèn li bon pou sante ou pi favorab paske lè wap travay wap degaje yon ansanm de kalori sak te pral fè ki te kapab fè kò a malad ou swe ou bay yo nan swe wè men konsa tou sa ki ou son fòm de terapi mantal ke li mantalman ou vin mye prepare paske wap travay sa vle di se pou montre nou ke travay la nan tout etegalite li gen li gen kote pozitif li se vre ke ou ka depanse yon kòb yon lòt ou pa rantre l ou fè defisi men gen yon pwovèb gen yon agwonòm ki te ban m yon pwovèb m ap repete l ankò chak fwa m fè videyo jaden latè pa janm chich avèk mèt li ou wè pye berejèn sa m ap met nan tè a jodi a se vre demen si Dye ve mwen gen dwa pa jwenn pou m fè gwo lajan Map jwenn berejèn map fè map fè legim berejèn map jwenn berejèn m kapab ba yon zanmi m de twa grenn berejèn e de twa grenn berejèn sa m bay zanmi m nan ou pa konn ki kantite lòt bagay ki ka vin dèyè l m panse ke se sa k fè mwen ankouraje chak grenn ayisyen chak jèn kap gade videyo a chache yon bagay ke w kapab fè pou itil tèt ou pou itil kominote wap viv. Ou itil peyi ou, mwen menm jodi a m ap fè sa la, m ka di de twa jèn ann ale ansanm avèk mwen, ann al fè ede m fè sa, epi lè yo fin travay m di ok, men sa m ban nou pou n al pran yon dlo, pou n al pran yon pen pou nou manje, sa gen tan itil yo. Si moun, si l te gen yon ide pou l al fè yon move bagay, m panse l pa p fè move bagay la ankò paske li gen lajan li te bezwen pou l achte pen lan, li tou jwenn li, li pa bezwen al pran lajan yon lòt moun pou l al achte pen an. M panse ke. Se konsa pou chak grenn moun kontribiye nan avansman, nan avansman peyi l. Nou toujou di ke Ayiti se yon peyi ki esansyèlman agrikòl. Lè n di esansyèlman agrikòl, tout ekonomi peyi a dekoule de lagrikilti. Ebyen, mwen menm, mwen, mwen, mwen renmen, mwen renmen travay. Mwen renmen agrikilti. Men agrikilti la pa rete sèlman nan travay tè. Donk, elvaj, li fè pati de agrikilti. Ou menm ki, ki, ki nan elvaj. M panse ke wap fè yon bon travay. Wap wè de no jou an mwen felisite tout jèn yo m wè ki ap fè anpil efò nan domèn elvaj jounen jodi a. Sa m konsyan de sa. Sitou nan milye lakay mwen m wè jèn yo evre anpil nan elvaj. Ke se swa elvaj lapen, ke se swa elvaj de poulè, ke se swa elvaj bèf, ke se swa elvaj la kabrit, mouton. Men m wè yo evre anpil nan elvaj jounen jodi a nan. komin kanperen sitou nan kominote bò lakay mwen m wè jèn yo pratike bagay sa yo anpil anpil anpil ebyen m ap di nou ke ayiti son peyi kote klima nou an li divèsifye la jodi a m ap plante pye berejèn sa gon lòt kote ki gen dwa pa ka fè l men l ap jwenn yon lòt bagay ke l fè pa egzanp Si nou pran departeman Grandans, nou nan sid, si w pran departeman Grandans, se vre Grandans pa ka fè pye berejèn sa, men y ap fè yon pye yanm, y ap fè yon pye kawòt, y ap fè yon pye chou, y ap fè yon lòt bagay. Se sa k fè, tank ou rete nan alakanpay, m panse Ou jwenn bagay yo pi fre pou manje e sa kenbe sante w plis. Yon moun ki panse ke Ayiti se Pòtoprens li ye, non, sèlman non. Mwen panse ke Ayiti pou mwen menm li rezime a vil pwovens yo. Paske nan vil pwovens yo mwen panse ke lavi a li pi, pou mwen, lavi a li pi asire. Non sèlman gen plis sekirite. e nou panse gen yon sekirite alimantè, non sèlman sekirite a sou plizyè pwen. Gen sa nou rele sekirite alimantè la, moun yo kapab jwenn grenn lam veritab yo, yo jwenn yanm yo, yo jwenn patat yo fè nan jaden yo pou yo manje. Yo jwenn sekirite tou nan. Su nan plan e trankilite despri pa lèm di trankilite despri a la pa gen bandi kap vin fè nou kouri kite sa nap fè a la nou kwè ke nap finil kanmèm men moun nan gen dwa ap viv nan pòtoprens men depi l tande yon pèt a pete l oblije kouri li pap viv anpè sa vle di lespri li pa anpè men nou menm isit nan nan vil pwovens yo m panse ke nou Nou se pilye mentnan, nou se pilye devlopman Ayiti. Se sa k fè, lontan, lè moun lavil la te konn rele nou peyizan gwo zòtèy, nou te konn fache. Men de no jou, pase ke menm moun lavil la kounye a, moun moun ki soti nan kapital la kounye a, se nan milye peyizanri a l oblije ap chèche pou l foure tèt li, pou l kapab jwenn. jwenn yon ti kal lapè. M pa di ke m kontan le fè ke yo gen ensekirite nan Pòtoprens, men se pou moutre nou ke e pafwa moun yo konn pran, moun yo konn pran pou pafwa pou pi piti yo, Bondye konn leve yo. E pafwa se yo menm ki pilye, ki pilye sant ekonomi yon peyi. Paske m panse ke sant ekonomi peyi a li dekoule de nou menm peyizan k ap travay latè, k ap plante san rete. Kit lapli, kit solèy n ap plante. Bon, la maten an la, ou wè m la, se apre anpil lapli. Mwen di banm siveye la pi a tè a te tou fèt pou m vin plante. A sa vle di se pou montre nou ke m panse ke nou, nou se yon pyon enpòtan nan devlopman peyi a. Nou se yon pyon enpòtan nan devlopman peyi a. Se vre ou kapab jèn, ou pa, pa, pa janm panse ke ou twò jèn pou fon ansanm de bagay. Pa di ke m twò piti pou m travay tout tè sa ou wè la. Non! Ou pa twò jèn pou travay. pou fè anpil lajan tou. Paske, gon kote ou pral rive nan aj vyeyès ou, ou gen dwa pa ka travay. Se nan sa ke ou te fè lè ou te jèn, ou pral viv. Se sa k fè mwen ankouraje chak grenn moun k ap gade la pou yo pa neglije travay. Paske, Travay se Se libète, travay bay satisfaksyon, travay la retire lakay ou yon pil maladi, yon pil kyetid, enkyetid. M panse ke nou menm Ayisyen k ap gade la, nou wè ke mwen te mennen nou vin gade ansanm avèk mwen kòman ke m t ap plante jaden berejèn mwen an. Nou wè ke m akonpaye de plizyè zanmi ki vin ede m. Nou wè ke Plante berejèn nan li pa twò difisil, se sèlman ou depoze pye berejèn nan nan tou ke li fèt preyalableman, epi ou mete yon ti tè sou rasin li, epi ou foule l, men pye berejèn mwen an, sa vle di nan 1 nan, nan 1 nan, an di konsa, nan 2 mwa, yon mwa edmi, pye berejèn sa ke m plante la ou wè konsa, Lèm fin pran swenl li pral banm yon pye berejèn nan ka banm 10 15 20 grenn berejèn chak pye yo ki pral fèm fè yon lèm keyi tout pye kem genyen li pral kapab fèm fè yon kòb e lè sa kòb sa map fè a map fèl avèk tout lapè mwen tout trankilite mwen e map sèvi avèl tou avèk anpil kyetid paske la son kòb kem travay mwen redi poum fè mpanse ke Nou nou nou nou rive nan yon lè kote nou sipoze gen sa nou kapab rele yon revòlt de konsyans sitou la jenès ayisyèn an nou revòlte konsyans nou an nou retire kò nou nan mantalite ke nou te genyen depi nan ventyèm syèk la la nou nan venteyinyèm syèk nan tout peyi yo mond yo yo agrikilti se. Moun yo aprann li. Moun ou wè kap travay yo se aprann yo aprann li. Se sèl Ayiti ki kite agrikilti l bay moun ki pa ka fè lòt aktivite, moun ki pa gen anyen lòt yo kapab fè, moun ki pa entelektyèl, se yo menm ki travay. Se sèl Ayiti ki konsa. Nan tout peyi nan mond lan, Se moun ki entèlek, se moun ki aprann ak travay ki travay tè, ak moun ki aprann agrikilti ki travay tè. Se sa k fè, mwen menm Andy le Patriote, mwen konnen ke m pa gon ansanm de bagay ke m pa ko fè, gon ansanm de travay tè ke mwen fè l nan tèm de pratik. Mwen te leve, mwen jwenn paran m ap travay tè, mwen travay tè, mwen konprann travay tè, mwen fè lajan travay tè, men. Mwen pako aprann travay tè su le plan teknik se sak fè mwen devan kameramann devan kamera m la mwen anonse ke tout moun ke si pe de tan Andy le patriote pral oblije rantre nan yon ekòl lagonomi pou li konprann travay tè pi byen pou l kapab ede peyi a pi byen nan kesyon travay tè pote sipò l nan domèn nan domèn nan bay bay sipò l a abitan yo m panse ke se youn nan objektif ke m bay tèt mwen se sipòte agrikilti lakay mwen. Epi meyè mwayen m kapab fè sa, se lè ke m fin aprann, ebyen kounye a m ka tounen pote sipò m bay peyizan, al chèche yon ansanm de tretman pou yon ansanm de maladi e plant nou yo ap konfwonte jounen jodi a, jaden nou yo ap fè fas, ebyen se sa m panse ke se youn nan objektif Andy Le Patriote, si pe de tan m ap angaje m pou m. fè syans de l'agronomie paske m kapab nou konnen ke m te deja m te di nou nan premye video a ke mwen te fè yon syans de a se te syans jiridik men mwen plis santre m nan kesyon agrikilti mwen pral deside pou m al fè yon syans ki an rapò a ki plis an rapò avèk agrikilti paske se yon bagay ki m bay anpil anpil enpòtans non sèlman se li menm ki Se an fonksyon de li menm mwen rive kote m ye a paske tout kòb ki peye etid mwen, ki peye, ki finanse jiska linivèsite se nan tè a ke l soti. Sa vle di m pa dwe wont travay latè paske travay latè se m ap di se li menm ki retire m nan a leta brut ke m te ye lò m a leta brut ke m te ye ki refòme m, ki fè m vin. yon moun ki kapab kanpe, k ap pale, k ap enstwi yon ansanm de moun, kòm nou konnen deja m se yon pwofesè, ebyen, si se agrikilti la kapab fè tout bagay sa yo pou mwen, mwen panse l kapab fè l pou anpil moun. E si l modifye anpil moun, m panse li kapab chanje tout yon nasyon, tout yon peyi. M panse ke se sa k fè mwen m ap ankouraje chak grenn moun k ap gade videyo a, e pe enpòt fason ke yo kapab, envesti nan. nan yon domèn kèlkonk, ou menm jèn, ou menm ki paran ki gen yon jèn moun lakay ou, pa regrèt envesti nan li depi l vle travay, envesti nan li nan nenpòt domèn ke l vle evre a, paske li kapab pa renmen travay tè a, wi l kapab pa renmen l, se lojik, li pa oblije renmen travay tè. Men l ka jwenn yon lòt bagay ke l renmen, li kapab fè. Se sa k fè, lè w wè l sa li jwenn yon bagay ke l renmen l kapab fè a, ba l tout sipò w, ba l apui non sèlman ekonomik ou, ba l ba l apui moral ou tou. Paske, se pa sèlman lajan, apui ekonomik yon moun bezwen pou l fonksyone, li bezwen apui moral la tou. Lè w wè yon moun, lè w jwenn yon moun k ap ankouraje l, Lè l jwenn moun k ap pale avè l pozitivman de sa ke l vle aprann nan, lè l jwenn moun tou k ap fè l wè vrè chemen an, nou konprann sa. M panse ke se sa jodi a. M te fè videyo sa spesyalman pou m te montre nou ke mwen menm Andy Le Patriote yon jèn, bon m ap di yon jèn entelektyèl nan peyi a, yon jèn pwofesè k ap fòme de tèt. pou avni peyi a, men mwen pa rete sèlman la nan fòme de tèt, nan chita sou ban lekòl aprann yo de bagay petèt se de bagay etranjè ke nou m ap aprann yo, mwen tou mwen retounen tou pou m montre pou m aprann yo travay latè, mwen retounen pou m aprann yo renmen peyi yo, mwen retounen pou m aprann yo genyen yon lanmou patikilye pou lagrikilti ann Ayiti. M aprann, m retounen pou m aprann yo gen yon lanmou patikilye tou pou tèt yo, pou devlopman moral yo, devlopman sosyal yo. M panse ke mwen te kontan pou m te fè tout tan sa t ap pale avè w. Mwen konnen ke gen moun ki pral renmen tande sa m ap di yo, gen moun ki pral di wè ke. Ann di le patriote di yon ansanm de bagay la ki gen yon pati, an pati se verite. M panse ke pou nou menm k ap gade videyo a, pa ale san nou pa abòne. Ou menm ki tonbe sou chanèl sa a pou yon premye fwa, pa ale san ou pa abòne. Ou menm tou ki te abòne deja, nou di w mèsi. Se konsa n toujou fè l, nou toujou remèsye w e n ap mande w ban nou yon like, ban nou yon pataj. Abòne avèk chanèl la pou nou pou ede travay la avanse plis paske lè w fè sa ou ede m nan tout sans ou kapab pa janm rele m men w gade videyo a ou abòne ou pataje sa se youn nan mwayen ke w ede m pou m avanse konsa tou ou menm tou ki pral tonbe sou videyo a ki deside di ok ban m rele Andy le patriote ban m ba l yon apèl monchè pou m felisite l pou kouraj li pou travay li nan sosyete a. Ou mèt fè sa apa nou pap neglije pale avèk ou ou ka bezwen yon konsèy tou ou kapab rele nou pou ban nou yon konsèy tou pòt nou gran ouvri paske nou rekonèt ke meyè fason yon moun kapab aprann se aprann de yon lòt paske mwen gen dwa la mwen ap fè sa jan map fèl la ou estime ou menm ke m te sipoze fèl pi yon lòt, yon fason ki diferan, e fason ke ou pral, ou pral wè ke m te sipoze fè la, l kapab meyè metòd la. Ou menm tou ki ki agwonòm k ap gade videyo a, ou kapab di, ok, jodi a, di le patnè t ap plante yon jaden berejèn, men ansanm de pwosesis ke l kapab swiv pou berejèn pa l la ka donnen plis, men ki pwodui, men ki ensektisid ke l dwe itilize nan jaden l lan, men ki lè ke l dwe itilize yo, men ki pwodui, men ki kalite pwodui e chimik. chimik, si l ap mete l, li kapab mete ladan paske mwen te di nou ke nou oblije itilize pwodui chimik nan travay tè a. Poukisa? Paske pwodui òganik yo, yo difisil pou fèt e ou pa jwenn li achte sou mache travay la, sou mache a. Se sa k fè ou oblije itilize pwodui chimik lan paske pwodui chimik lan li pi fasil pou ou jwenn li pi fasil. Nenpòt kote ou vire kò w la, w ap jwenn yon machann k ap vann ou yon sak, de twa sak pwodui chimik. Men pou w jwenn pwodui òganik lan, li pa fasil. Fòk se ou ki ta prepare l. Or pou prepare l li pral pran w dè e dè mwa pou prepare yon pwodwi, yon ti pwodwi òganik. E sòl la pral mande, lè w ap mete pwodwi òganik la, se anpil pou w mete tandiske lè w ap mete pwodwi chimik lan, yon ti ponyen w lage nan dèyè chak pye plant gentan sifi. Se sa k fè ke nou oblije itilize pwodwi chimik lan em panse ke ou menm kap gade video la video sa jodia li li li li li li son li son li vin yon devwa pou ou pou ou pote sipò ou nan devlopman lakay ou pe enpòt zòn ke ou soti bab ke se tankou m sot di talè a ayiti genyen yon klima Divèsifye, la nou, lè nou di divèsifye sa vle di nan nenpòt lokalite ke ou soti ou genyen yon bagay ki ka fèt ladan ki pou, ki pou patisipe nan devlopman lokalite sa. Pe enpòt lokalite. Gen lokalite nan domèn agrikilti, gen lokalite tankou lakay nou nan Kanperen, nou fè, se vre nou fè anpil kalte, nou fè tout legim yo, nou fè mayi, nou kapab fè e, e, e, e, e, e, pistach, nou fè tout, tout, tout bagay men. Gwo ansanm de bagay Nou pa fè byen tankou yanm, tankou bannann nou fè yon fè nou fè lè nou pa fè l an kantite men lè w rive grandans yo menm yo ba w kawòt la anpil y ap ba w yanm nan anpil y ap ba w bannann nan anpil y ap ba w kafe y ap ba w ansanm de lòt bagay epi lè w rive nan yon kote kote pa gen kanal se nan yon tè sable ki yon se yon tè sèch y ap plante vetivè y ap vann vetivè sa vle di se pou montre nou ke nan nenpòt kote w ye an Ayiti gen yon bagay ke l kapab fè. La, la nan Kanperen ou kapab wè ou mete yon magazen entran agrikòl li mache byen, ou rive yon lòt kote ou al mete yon lòt, yon lòt bagay ki kapab mache. Pase chak kote li adapte l avèk yon bagay. Ou menm ki ap gade m, ki anvi rantre nan biznis, ou kapab rantre nan po enpòt kote. Men sepandan avan ou antre nan biznis ke w ap rantre a, etidye loka, zòn kote ou a pral evre a pou wè èske zòn sa, sa m pral mete a l bezwen l. Se sèlman sa m kapab di nou. Ebyen la a m panse ke se moman pou m ale paske m pap ka rete avè nou paske m ap travay. Mwen te di pandan m ap travay la banm pwofite fè ti pale sa ansanm avèk nou pou nou gen yon ansanm de bagay mwen kapab di nou, nou kapab pou nou konprann epi pou nou fè plis konesans avè m tou sou rezo a paske gen anpil moun ki pa. ki gen dwa pa wè m fasil sou rezo e ou byen gen anpil moun ki toujou wè m nan lòt videyo men pa wè m nan fè pwòp jaden pa m paske mwen pa mwen te di nou deja ke m pa twò renmen fè jaden pa m m pa twò renmen fè l pou pou ki sa pou m pa ekzibe sa ke m ap fè men gen anpil fanatik ki te rele m di an di le patriyòt mwen wè w toujou ap fè yon videyo men w pa janm montre ki sa w fè se sa k fè mwen te rantre nan domèn fè videyo jaden ke m fè e byen la m panse ke Ou menm ki ap gade video a avan w ale pa bliye pataje video a, pa bliye like, pa bliye kite yon kòmantè pou zanmi pa w, pa bliye e si si posib kapab banm yon apèl se ap vrèman enpòtan e mwen pa prale pou m pa kite yon gwo remèsiman pou chak grenn moun ki gade video a, pou chak grenn moun ki pataje l, pou chak grenn moun ki like video a, pou chak grenn moun tou ki kòmante. E m pa prale tou pou m pa voye yon gwo salitasyon pou ou menm mesye Ebal Kwashi. Mwen salye w frè m. La a, m ap prale, n ap retounen pou yon lòt video. Tchaw!